Li vin met lakay mwen tèt anba, lap peye l. Eske ou konn yon janm pase ou tande yon tòg konn ap kouri pou ti fè likè sa yo baz. Yon tòg menm bal nan mawon pou nèg sa yo baz. Bon bon bon ou wè sa w fè a la m te sipoze plen tèt ou a kalòt la. Ou wè m lave men m nan bagay sa. Paske imajine w m vini pou m retire m pou m retire w anba men lòt moun kounye a la ou antre nan yon lòt bagay kounye a sa m ka fè la. Gwosè kòb sa w al prete. Men men m wi jezi. Pou janm konnen m respekte Modesti, m pa janm di Modesti si l santi fò on jou, m pa janm di Lil Jay si l ti lap douko, men m tande nèg yo bezwen bat mwen. Antouka, konsèy mwen pou ou, si w bezwen fanm vre jan w ap di l lan, al chache on bagay pou fè aprè w gen fanm. Bouch misye gon asid ladan. Sa vle di kiyè misye ka fonn yo. Paske sa misye ap fè a bouch li sanba bagay gason. Paso la tou fout lèd, ou sanble ou gade paso la. Kote w soti w rive la? Touche m. Ou pa respekte mennaj moun menm. Mennaj.

Eh chérie wa exkizem paske m di ou se mennaj mwen, m te just vle retire w kote w te ye an. Pa gen pwoblèm. Nou tou lè de nou konnen deja ki sa k pase an donk m tèlman sezi pou sa k sot fèt la m poko janm wè w m sou wout konsa but mèsi anpil. Ebyen ok, ou konn sa w pral fè, lè w wè jan de moun sa yo elwanye w de yo so pa gen pwoblèm e pran swen twa chérie. Eh tande non, m rete pi ba la nan kay sa anfas lan la donk

Dakò, m ap rele w. Ebyen ok, pa gen pwoblèm. Pa gen pwoblèm. Pou sa m rele w m pa janm ka jwenn ou. Cheri, m t ap dòmi. M te gentan rate apèl la an. Sa k fè m pa t gentan pran apèl la. Ou t ap dòmi?
Yeah, m t ap dòmi. Yow, Whenever I call you, depi m rele w, answer the phone. M konnen fò m rapèl ou, cheri. Wait, wait, wait, m poko fini, tann mwen. Depi m rele w, reponn telefòn nan. Don't play with me. Ok. Ok. Ou mèt pale. Yeah, m di w konsa ke, m di w sa m t ap di w la deja. M t ap dòmi, e sa k fè m pa t pran apèl la. Lè m vin leve pou m pran apèl la, ou te gentan ale. M te gentan ale?
Yeah.
Yeah?
M di yon lòt bagay, yo pou kisa chak tan m vin la e deyò an pou nou rete? Cheri, ou konnen m ap viv ansanm avèk sè m pa vre? Li pa okouran de anyen. Anyen. M poko ka mete l alèz. Ou fè w mete l alèz. Cheri m gen de bagay m poko ka di l. Li pa konn anyen. M pa ka just parèt lakay la ansanm avè w. So sa sa vle di ou pa renmen m? Bebe, ah.
Li pa konn anyen de m renmen avè w? Non men ti sè m li ye, se mwen k pi gran. E pa tout bagay ou kouri di moun.

Chita nou. Fè kòm cheton madanm.
Bon. Kòm ou ye menm? Ou anfòm? Bon.
M ka di sa.
Ok. Bon, m pa vin la pou m rete non. M jis gen yon kesyon pou ou.
Yon kesyon? Mh. M ka pale? Oh madame ou gen tout dwa pou pale.
Ok. Konbyen zanmi ou genyen menm? E konbyen zanmi m genyen? Men poukisa kesyon sa menm? M poze yon kesyon. Non, li pa dwòl, wap jis reponn mwen epi pou m ka vini kote m vle rive a. Ok.
Men m pa konn pral nan panse kantite zanmi m genyen men m ka di moun ki pi pwòch mwen, m ka di 5. Kat senk yo ki pi pwòch. A bon, ou gen kat senk zanmi. Epi lè ou te gen pwoblèm nan, kòman fè se Liljee menm ou te rele?
Se gade sa madam nan di, gade sa ou vin pran. Non, non, non, non, non.
Imajine ou, pou tout zanmi sa ou genyen, se frè pa m nan ou chwazi rele nan moman ou gen pwoblèm nan. E chak ou gen pwoblèm, se li menm ou rele. Men si fò la te nan pwoblèm tou, ou pa panse se mwen l t ap rele tou? Monchè, m pa konn pou ka pa ou la, men ka pa m nan l diferan. Poukisa l diferan? Paske nan moman an la m pa konn kisa pou m fè. De pye m pran nan yon sèl soulye. E pa sèl de pye w, de pye nou pran nan yon sèl soulye. Ou imajine w, m soti Ayiti, m vin ede Lil Jay, m pa vin ede Lil Jay sèlman non, m vin ede nou. Epitou, nou fè yon lòt betiz ki pi rèd, n al prete kòb nan men moun ankò.

Ok. Wap ek mwen? Yeah map ek ou map wè. Alright.
Ok bye. Bye beautiful.
Sa w di a madam, ou gen tout rezon w e ou soti Ayiti ou vini pou w ede frè w. E pami diri, ti wòch goute grès, se vre. Men, l ap bon pou mwen. E si m te ka fè bak, m t ap repare erè sa a. Efò la, m t ap epanye l. Si w t ap fè bak, yon lòt zanmi w t ap rele. Paske, pito w te rele yon lòt moun. Paske m pa renmen w al fouye li dje nan bagay sa a menm menm non. Kòman fè li menm chwazi rele nan moman sa a? Bon zanmi fè tout sa. M pa t ap janm panse tout sa te pral fèt.
Pa gen anyen k di m sa te pral konplike konsa a. Pa gen anyen k di m sa. Ki jan m t ap fè konnen? M pa vwayan, m pa wè nan fiti. M pa gen. Ki sa k te di m sa? Men si se li menm ki te ka prezan pou mwen, m pa wè ki mal ki gen ladan. Se vre, nan al fè yon byen, byen an transfòme an mal. Jan pawòl la di a, mal, mal la byen pou fèt, epoutan depi l byen li mal pou fèt. Men se pa mwen menm, mwen pa lakòz. Mwen pa lakoz, mwen menm tou m santi m gon chay sou do m. Mwen menm lè m rele moun nan pou vin ede m epi mwen menm mwen pran pandan m ap kouri pou lapli epi m lage moun nan nan yon basen, sa fè m mal. Sa fè m mal, konsyans mwen pa trankil. Pandan w panse se sèl ou menm ki gen pwoblèm, ou sot Ayiti, ou vin ede, men mwen menm tou m gen pwoblèm. Bon ok.
Kòm m gen tan la, m te gen tan di Lidye ke m lave men m wi. Kòm m gen tan la. M la deja. Men lè w di lave men w, lave men w nan ki sans? M te gentan di m ap lave men m paske m panse ke m te vin. Men se fwè w, menm si w pa ta ede m, menm si w ta kite m pou kò m. Ebyen paske se frè m, ki fè m oblije vin pou kò w. Madam, menm si w ta kite m pou kò m, men li menm fòk ou ede l paske se fwè w menm si m ta mouri. Menm si m ta mouri paske se mwen menm ki lakoz. Se mwen menm ki pa t kapab jere m, se mwen menm, se mwen menm ki fè sa. Si gen pou mouri se mwen. Si w gen pou lave men w, lave men goch ou pou mwen men dwat ou lonje l bay frè w la pou pran l nan tou li a. Antouka. Koz konsyans mwen pap janm anpè.
Bon ok, e pou sa m te vin la, m te jis vin pale ansanm avè w, ou konnen, e frè m li ye kanmenm. M pa ka, tankou, bay vag vre. Ou konprann? Se san m li ye. Ou konprann? Men, sa tèlman te nève m lè m vin aprann ke n al prete yon lòt kòb ankò, e sa k fè ke m chèche wè kote w rete, epi m chèche wè ansanm avè w, ou konprann? Antouka, m pa rete non, e pou sa m te vin la.

Yow sak genyen menm m vin lakay w menn ou kitem ou kitem anba menn bagay manje anlè a. Kondisip manje w mwen ye epi m se frè. Yow epa frèm ou ye menn epa tchoum m ye. Baz m bay veso sal.
Epa blòd m ou ye.
Blòd. Yow sa w te di a epa manti non papa nèg yo te bezwen bat mwen vre menn sak rive menn m al kay modesty an m pa jwenn misye menm ap chache li l je m boko jwenn li. Menm jou m jwenn a nèg yo baz. Jou m jwenn a nèg yo map tou fè nèg yo al jwenn kreyatè yo baz paske m pa nan grenda nèg sa yo baz pase yon tòg pa yon jwèt baz ou sa m di w men. Ou just funny nigga. Yo
Sa w di a baz Sa w di a l funny menn men m pap ri jodi a baz paske m gon nouvo vèsyon tòg k antre sou mwen 2 pwen zewo baz men m pap ri jodi a paske m pa ri chak jou nan semèn nan ou sa m vle di w lòt semèn map ri sa w di a menn Sa vle di ou te ri yè men sa w di a sa w di a l funny bro. Gad figi misye mesye. Yo, tankou ou menm baz. Manman w gen lòt pitit? Sèl ou menm li genyen? Oh. Èske manman w konte w pami pitit ou yo? An jan w nèg soumoun mesye. Pitit li genyen yo. Baz, e fis inik mwen ye. Fis inik ou ye? Ye. M tèl, manman m tèlman fyè de mwen baz, li di pito, pito l te gon marasa l ta gen de men menm wi. Yo, manman w pa gen chans non baz, manman w devèn wi baz. Ou soumoun, sa fè m pa ka si ansanm avè w la baz. Pou manman w gen kè menm, sèl ou menm li fè? Kot espwa a ye la?
Nan bèk ou. Paola, ou wè nan moman an la m tèlman gen pwoblèm. Anfen, tout sa m fè nan moman an la m santi l vire kont mwen.
Enben koze m, pa gen yon solisyon? Paola, mawoun nèg la! M santi lavi m menase wi. M pa ka gad nèg la nan je, m bò kote l m santi m pa alèz. Pale nèg la sèlman. Ha Dye! Nan je zòn dan m bat. E ou konn sa k dòl la? M pa ka kite l. M pa ka mennen l lakay Lala. Apre yap kontrole menn, ou nan pase m nan betiz menn. Oh, m oblije ap kontrole pase se pwoblèm ou di w gen, m ap kontrole kòman m pral fè ede w. Ou genlè pa konprann.
Ou genlè pa konprann. Ou sou ityèm.
Bon m di w, depi lè manman m mouri, se mwen menm ki responsab tout bagay. E se, baz, manèg la lontan, se li menm ki peye kay pou mwen, mete rad sou mwen, Bay manje nan kay la. Men m vle kolbi wi. Li pe. Men se papa w.
Non sa plis ke papa m.
Papa w. Men nou konnen m pap travay. M pa gen anyen m ap fè m pa ka jwenn travay. E menm si m ta jwenn yon travay la paske m santi nèg sa ka touye m. Nèg sa ka touyem wi. Menm si m ta jwenn yon travay mwen di map kite nèg la la m wèl difisil. Bon kite a m paka pale baz. Banm diw kite a fasil.
Depi w jwenn yon bagay wap fè wap antre kòb ou ka kite nèg la. Dayè ou k gentan pa alèz ansanm avèl. San w pa pou li se lajan l wap manje. Podyab malere a. Ou pa konn nèg la non. Wap di kite a fasil depi m jwenn travay. Li fasil. Banm di w yon bagay.
Nèg sa frèm li janl pale menm si m te konnen on moun dim bonswa nan lari lap efase l wi. Li fasil ou wè se fanm ou ye depi ou vle kite nèg la 1 2 pap pa dakò kite l trè fasil ou wè depi wap antre kòb pou antre nèg la pap enpòtan pou ou. Ok m pa gen pwoblèm non map antre kòb Menm si m jwenn, ok kote m pral jwenn travay la, menm si m jwenn travay la la kounye a la m ap antre kòb, fò m fò m fon tan nan travay la, se bil m ap peye, bil, tout bagay se sou kont mwen. Epi ou konn sa k dwòl la ankò a la, m gen pwoblèm santimantal mwen m ap jere, m gen pwoblèm biwi pou m jere. Tout pwoblèm sa yo vini yo chita la. M santi, wè m santi m ta rete konsa m tou yon moun. Frekant!
Baz, wè, wè, wè, wè, baz wè kounye a m pa dou ou ankò baz. M pa dou ou ankò kounye a m reziye m, m zanmi w tande frè m. E patnè m ou ye kounye a, men yon ti frekon e m pa t ap zanmi w non papa. M pa dou ou menn kounye a ou frè m baz. Kiyès ki patnè w la? Ou menm men, ou zanmi m kounye a baz. Mwen k zanmi w, banm jou baz, ou wè lè w bezwen zanmi, al pran pou yon ti chen, al pou yon ti chen ki pou zanmi w. Paske ou wè ou menm baz, ou pa ka fè zanmi.
Ok, ou di m al pran pou yon ti chen? Wi.

Sista,
sa w genyen? Mwen sot Ayiti, ou sot Ayiti epi w moun vin la, kounye a moun ap bay dandi, ou pa pale, ou jòs etranj. Sa k pase menm?
Daprè ou, m pa gen rezon m ap ba w dandi an? Ou imajine w m soti Ayiti san viza, hein? M vini, m konnen w nan pwoblèm. M vin sekouwe w epi tou ese w fou al fouye tèt ou nan yon lòt bagay. Ou pa wont pou kanpe w di m ou prete dimil dola nan men moun? Hein? Eske m pa gen rezon m? E jiskaprezan m pa menm konn poukisa w te prete kòb sa a? Sista, ou p ap konprann non. Franchman, m pa wè, m pa wè, m pa wè fason pou m eksplike w sa la pou w konprann. Paske m pa kwè m fou pou m ta al pran w lajan pou m al manje l. On sòm lajan konsa nan men moun mal pranl lan ankò Soeur sista si w wèm fon bagay paske m ka toujou tronpem but sam te panse an m te panse ke a sa konsa li tap rezoud. Kisa w fè a kòb sa menm?
Ah sista ou pa bezwen ou pa bezwen konn bagay sa yo. Banm di w sa w eksplikem oubyen m lave menm tout bon sèt fwa si Map vire bouda m mal ayiti kisa w fè a kòb sa?
Talè Awa ou pa janm dim kiyès se mennaj ou, ou pa janm montrem ankenn moun, pa dim se ansanm avèk Tchiele ou ye. Ki Tchiele sa? Bon ou pa janm montrem ou pa janm montrem mennaj ou em konnen ou pap ret konsa te konesan. Pale tande, ou wè lè wap pale de mennaj pale de Tchiele tande, pale Tchiele pa gen anyen poul wè nan sa. Antouka, banm diw, ou pa pa gen anyen ou pa tande bri nan kay la ankò? Non, m pa tande bri vre non. Bon pastè, sa k fè sa? Genlè kay la ante. Kòman kay la ante a? Genlè kay la ante. Wi wi, fò m fè leson pou ou wi. Paske gen de bagay ou pa konnen. Èske ou te konnen ke se menm fanmi zanmi ou yo, sa k rele, kòman l rele? Sa k gen cheve trese a, zanmi mennaj ou a. M pa konnen sa l ye pou ou a. Èske w te konnen e yo menm k ap fè w mal? Ou konnen e mennaj mwen ye. Èske w te konnen e yo k t ap fè w mal? Kòman e yo k ap fè m mal la? Sa k te pran w avanyèswa a, ou panse se yon bagay konsa konsa l te ye? Kay la gen dwa ante. Kay la pa ante cheri. Di pito, fanmi ti gason an vire nan dèyè w pou yo pèsekite w. Kay la pa okenn ante. Ou vle di Modeste? Kiyès ankò k pou dèyè l? Modesti pap janm fè m yon bagay konsa tande. Ou toujou, paske ou wè ou menm yon fason w ye, ou panse tout moun menm jan avè w, non. A bon? Non. Modesti pap janm fè yon bagay konsa. Modesti pap fè m yon bagay konsa. Sa vle di, Modesti pa janm fè w anyen. Hum! Ban m di w yon bagay. M te twouve sa yon ti jan dwòl. Hum. M te twouve sa yon ti jan dwòl. Lè m antre anndan m jwenn ou ap kriye, w ap fè kri. ok lè mal gade kiyès m wè ki dèyè tout sa se modesty kap fè w li e modesty mete ansanm avèk sè yon zanmi m pa konn sa l ye ok bon brèf m pa konn sa l ye pou li men yo menm fanmi an yo met ansanm pou yo fini ansanm avè w e ou menm se ou menm kal dèyè l wi ou menm kap fè sa wi. Ou al dèyè Modesty, ou chita la nan mouda Modesty, malgrem di w, ou konn sa w sot di m la talè a la a? Oh mennaj, oh ou konnen e mennaj mwen.
Bon, on moun ki te di li ka rezoud pwoblèm nan pou nou, nou ba l lajan an, misye aktyèlman la Misye anba lanmè. Misye anba lanmè. E apre?
Bon, misye te di li pral fè yon kantite jou anba lanmè. Apre sa, se yon bagay sèkèy, l ap fè yon kantite jou nan sèkèy tou. M tande se yon bann sakrifis pou l ka retire l nan sa l ye a. Bagay yo anpil. Ou wè lè m di w m pa bèlje konn bagay sa yo. Sa misye ap ban m la?
Anpi sista, jan m te di w. Ou pa frè m non. Ou pa frè m vre. Ou twò egare. Lal fè 21 jou anba lanmè, ou al prete kòb, ou al riske vi w, ou al bay moun fè kòb sou tèt ou, ou pa frè m vre, paske w egare w ye wi. Sa vle di lè w kwè nan bagay sa, ou mouri vre wi, franchman ou mouri, y ap oblije touye w pou kòb sa paske mwen menm, imajine w nan mizè m soti Ayiti, pou sa m konnen, gen de bagay e vann nou vann li wi pou kòb vi, pou kòb mwen te ka rive, pou kòb pou m peye machin m te ka rive, kounye a w ap vin di m konsa nèg anba lanmè. Menm viza m pat ka mete non pitit se peye m peye ou pase avèm kounya la menm wal kounya ou pitit sòyèt wal jwenn dimil dola pou prete wal bay moun fè kòb sou tèt ou ou egare anpil m pap ka fè anyen pou ou m dezole pou ou pitit ale non m paka tande vòl sa ankò. Ou nan mal ou pwofon tou. Ou twò sòt. Nèg anba lanmè. Oh! Misye sot nan gran lakou tèt li pete konsa.
Ou imajine w on nèg ki di l renmen w, ou gon bagay ki rive l lakay ou, lakay li alò, pou l pran w, pou l al lage w nan raje? Ou rele m sa renmen? Sa vle di sa son renmen, sa son lanmou. Nèg la pranw, li gentan, a vle di pat gen mòg. Li pat ka relem, li konn lakay mwen byen. Yon bagay konsa rivew, li al anterew tankou yon vye chen yo jwenn bò lari. Ou vle dim sa son lanmou. Ou kwè Modesty ta fèm sa vre? M pa konnen, tande, m pa bezwenw mandem si m kwè, si w pa kwè. Ok, m pa, m pa mandew, m pa mandew. Paske ou wè Modesty, ou wè si w pa. Wè si w pa degaje w retire modesty nan kòlèt ou biwi. Lè w rann kont ke lap manipile w la lap twò ta pou ou. Lap twò ta. Paske ou wè akoz de li menm ki fè w te pran kriz sa w wè avan yè a la. Si w vle kwè l wa kwè l. Si w pa vle kwè l tou bagay ki gade w. Paske m pale avè w, m pale avè w, m pale avè w, m pale avè w ou pa janm tande. Modesty pa bezwen anyen nan men w ankò. Si l chache pou l antre nan kòlèt ou ankò, Se paske l gen yon misyon pou ou cheri. E si w pa wè sa, m dezole pou ou. M pa di m pa p kanpe avè w non. M pa di, men tèt ou twò di. W ap repran yon kou ankò. E lè w repran kou an ankò a, w ap fini pa konn kiyès ki Modesty a. Kwè m. Kwè m. E m ap di w sa, si l te renmen w tout bon, jan w ap pretann ke l renmen w lan, li pa ta pral fouye tou nan ranje pou l mete w. Ok?

Bay feli kob je monche. Lè figo konn kote wap jwenn men byen wap vin diw depi ou wèm wap bat wap bay wap bay G fè ti bat men san ti fwa banm banm nouvèl. Men mwen e bat men non baz. Yow ou konnen w fake ou ye menn ou konnen w pa moun baz nèg kraze yon lòt m pat janm panse si se ou ou menm ki ta nan eta sa baz. Wè bagay sa wap fè a, wè bagay sa wap fè a li menm kap mennen w anba tè. Baz, pou nou nan sitiyasyon nou ye la kote nap soufri, se lè sa ou wè ou te ka, ou te ka al fè sa wap fè a, pran enfòmasyon nan men nou pou pote bay fanm. Baz, ou konn sa w genyen byen wi baz. Si w konn sa w genyen an, se, e manje ou pa vle m vin manje lakay ou ka, yo, e, e, gason w ye baz, di Dyelè pa vin manje lakay mwen ankò baz. Ou konn sa wap fè a byen baz. Ok, ou menm e a manje a wap panse? Baz, ou pap janm met zago lakay mwen ankò bro. Ou pap janm paske ou pa moun baz. Ou te ka touye m tou baz. Pandan m ap chache mwayen pou m retire kò m nan sa m ye a, ou te ka touye m. Ou se sèl malè m pat wè k tap vini an. Ou konn sa w bezwen. Se lakay ou a, m di w sa deja. Se lakay ou pa vle m vin manje. Just ouvè bouch ou di m pa vin manje lakay ou baz. Anben frè m, kote ou wè m. Ou wè m ap vini, tou jete w. Pa pase kote m pase ankò.

Ki news ou gen pou mwen la? An, kounye a depi w wè m se news w ap mande, se sa k enterese w? Ou serye a sa w di a? Byen sur. Kòman?
Depi w wè m se news w ap mande, se sa sèlman k enterese w? Donk ou pa konn sitiyasyon, ou pa konn nan ki sitiyasyon m ye? Ou pa konnen? Ou pa konnen tout sa m ap fè yo se pou byen m? Avèk tout zanmi m nan, ou pa konn se pou sa? Nòmal si vi m an danje fòk mwen mande w koz se ou menm ki tout mwen, se ou menm ki sèvi m piyon pou yon pakèt bagay. Pou w ka ede m, pou w ka kenbe m nan sa m ap fè yo.
Kisa w bezwen ashbibi menm? Ok cheri ban m di w yon bagay.
Ashbibi, pale m, pale m, kisa w wè l, kisa w wè l k ap regle? Pale m de li, kisa w wè l ap fè? Di m yon bagay ki ka itil mwen. Di m yon bagay ki kapab itil nou bebe paske. Yow moman yo la pa two bon menm menm menm menm jou kap pase se.
Franchman dèfwa m regrèt m te sè HBB m regrèt m te sè l anpil anpil anpil paske se li menm ki mete nou nan tout bagay sa.
Dieu merci ou jo resi kal ou ka wè sa kounya.
Non franchman dèfwa m santi m santi m ta fonse nan kòlèt m santi m ta bat manzè yo men li frekon l tout kote. Bebe kounya m ap jwenn ou kounya m ap jwenn ou bebe e sa m t ap pale w lan tou se sa m t ap pale w se sa k fè mwen di w chache enfòmasyon ki kapab itil nou se sa k fè sa sa vle di toutotan ou kapab jwenn enfòmasyon ou kapab jwenn fè sa pou mwen Dieu merci kounya w wè kounya w konprann mwen.
Kounya m konprann vre wi. Yeah m kontan sa a. Di Bondye mesi. Tanm kontan. Kounya m konprann ki HBB te gen rezon. Yow ou pap ni vin manje lakay mwen ni met zago w lakay mwen anko. Ah Jay monchè menn.
Wè wè e fache m fache k fè m pale konsa ansanm avè w. Sa vle di tou tout sa m te di yo menn bliye. Wè pati manje a pa di l baz. Tank ou pa vin manje lakay w pa di l baz. Baz please my bro. Baz baz ou wè nan bagay manje sa a nan bagay manje ka moun sa a Ladann yap fout ou pwazon. Ou pa moun menm. Se nòmal menn yo m gade m wèm imòtèl m pa imòtèl. Manje kay moun map dead. Pa manje kay moun map dead. Sa vle di lanmò la pou tout moun menn. Sa vle di pou pa bezwen vin fè kòlè di tcheleba vin manje lakay ou baz. Ou pa bezwen di sa menn. Tankou si w pa vle bif mwen menm avè w la anpire rive lwen. Pa mansyone bay pa vin manje a baz. Sa m di w menn. Baz banm di w yon bagay. Kòm w yon sanwont ou ye. Pa janm met zago w kote w wè m pase ankò. Ou wè jou m rankontre avè w ankò frè m. M ap bat ou, m ap bat ou, m ap bat kaka nan vant ou. Baz, kou m ap fè m mal wi menn. Kou w ap fè w mal, kou w poko fè w mal. Yow, ou pa respekte moun menn.
Ou gèlè fache menn. Yow, pa yon espageti lòt bò a, ti ji blennde?
Byen sûr HBB te gen rezon. Mwen menm m kite yon foli damou pran m, avegle m, fè m pa wè ki sa k ap fèt la. Sa vle di se manipile w ap manipile m vrèman? Mons ou serye? Byen sûr! Ou serye avè l?
Anpil. Mwen manipile w? E sa w ap fè?
Mwen menm k ap manipile w? Sa vle di w ap manipile m pou m ka fè ki sa pou ou? Oh mon Dye!
Kounye a mwen pa t gen lanmou vre. Non, pa t gen lanmou paske yon moun ou renmen. Sa vle di sim ta renmen avèw ou gen bon lanmou pou mwen m bon mennaj ou fou jan wap di an la nenpòt sa ta rive yon lòt moun mennaj li gon bagay konsa lakay li se lagel pral lagel nan raje ou pa menm panse omwen pou ta banm yon bon antèman. Men nou pale de sa deja bebe. Nou pale de sa deja. Nou pale de sa deja mal lakay ou nou pale nan lari ou et m eksplike w e ou konn sak pi di ladan? Sak pi di ladan? Ou konn sak pi di? Ou konn tout sak te pouse sa se te sò la se te aji pipi ki te Koz ki te fè w kwè te gen yon lòt moun ki te pouse w al fè yon vye betiz. E m pa menm konnen si se pa menm li menm tou ki te pouse m aji konsa a. Men si w konnen a se byen men poukisa w ap oblije aji konsa ansanm avè m? An, ou gentan ap mete chay la sou do l, sa vle di menm si, menm si l ta pouse w, pa gen anyen ki pase nan tèt ou ke moun ou renmen anpil lan, li mouri lakay ou, ou pral jis lage l nan raje. E kounye a m waj vini te gen rezon, w ap manipile m. Ou pa konn sa k rele fòs mistik? Ou pa konnen l? M pa konn, non m pa konn sa k rele. Li depase m, gen de bagay m pa ka konprann. Anyen pa ka depase w. Men kounye a w ap vin di m sa lò, sa w di m? Ou wè lanmou wap pale a la anyen pa ka depase l. Lanmou pi fò ke tout bagay. Si te gen lanmou fò w pa tap janm fè sa. Donk sa vle di ou panse ke Ashbibi se sè m, m pral m pral kanpe kòm si la kanpe pou ou, kanpe pou ou pou map pou map chèche sa Ashbibi ap regle pou m ka ba w bagay pou w ka fè l mechanste. Ou genlè panse si w fè mechanste se pa mwen. Avèm ou pa jwenn wi. Posyaj wi se tout mwen liye wi m pa gen lòt moun ke li menm non. Tout sa sola fèm deja pa sifi. Ou panse oh talè mennaj ap ret mennaj Ashby pap janm ansyen sèm ok se sèm li ye lap toujou sèm jiskaskem mouri menm sim ta chanje sanm lap toujou sèm sa vle di ou pansem pral pran bagay poum ba ou pou fèl mechanste e mwen menm kote ou pral lagem. Ou konn sak pase? Wè si ou ta fè ajbibi yon bagay, nenpòt sa ou ta fè li. Se demon nan tèt mwen ou pral leve. E lè sa, ou pral remake ke fanm ou panse ou te renmen an, ou panse ou te osi damou ke ou pral antere l paske l jis endispoze lakay ou an, ou pap menm konn di pou san nan li.